Donk dosye sa a nan moman m di nou Fils-Aimé gen de patat m poko menm nan aspè politik la m nan enfòmasyon ki konsène Nòmèl Ramo e Kòmandan Samuel e Jean Ernest Muscadin Komisè Muscadin ke BINUH mwen di nou dèyè dosye sa a e gen lòd ki pase klè avèk yon nèg tankou Alix Zé Fils-Aimé pou l pran lè desizyon. ki senpoz pou jere bagay sa. Men yon lòt aspè. Sa nou wè k ap pase la avèk polisye yo nan kesyon kagoul la fè pati de dosye a tou. A. Non. Swive mikwo verite. Tande tande tande tande mesye. Kagoul la e. Kite m ban nou enfòmasyon.
Kote w prale kote w prale. Li nan bagay la tou.
Sa w wè k ap dekri a la. Pase menm gwoup sa yo pou ansanm de moun ki dèyè bagay la, yo konprann gen anpil polisye a kagoul k ap fè anpil dega ke yo pa gen kontwòl yo. E se pou sa ou wè demand lan vin fèt nan moman sa a pandan Normil Rameau an enstriksyon, pandan kòmandan Samuel devan enspeksyon, pandan de traktasyon ap fèt sou Jean Ernest Muscadin. Ou tande kesyon kagoul vini.
e gen anpil nèg. Tout sa w wè a se 2 lanchènman e se menm dosye a. Paske jisteman, nou pap nye sa gen anpil dega nèg a kagoul fè vre. Kòmandan, polisye ki fache yo mesye fò n admèt sa, gen anpil dega. Gen anpil moun polisye a kagoul tiye san rezon an reyalite. Ou ka gen yon kat elektoral nan men w la ou li make matisan letan pou esplike sa k fè l make matisan ou mouri deja nèg a kagoul ki fè w gen anpil gwo egzasyon e pa de dega dayè nou konn nou konn tout sa k konn pase gwo istwa moun rele vin nan radyo ap plenyen men kòman yo pèdi m kwè te gen yon nèg ki te gen yon on on on on on tap sòti lopital ti yo t met on fè nan pye l an sou sonde yon istwa konsa letan ke nèg yo rache fè a nan pye misye lè manman moun misye vin parèt y ap pale avèk yo yo tiye ni manman an ni nèg a. Yo boule yo. Gon anpil dega efektivman. Donk dosye sa yo e nan moman an lapolis la tankou on bonm a retardeman. Ka eklate. Pase gen majorite polisye k pa kontan bagay kagoul sa. E nèg yo trè fache, yo trè move. E son bagay. Tya. Tcha tcha. Vous suivez Micro Vérité. Sa ka eklate la polis la. M tande anpil plen. Gen anpil gronn, gen anpil fristrasyon, gen anpil kè k pa kontan. Majoritè yo fache, yo move. E vin jwenn avèk sa k ap pase avèk kòmandan Samuel la li menm. Toujou andan la polis. Lè brigadye paske chak brigad yo gen polisye nan yo. Malgre gen anpil moun jèn ki pa brigad gen anpil polisye nan yo. Men prèske tout brigad yo se polisye ki nan tèt yo. Enben se la game nan pral melanje nan men Fils-Aimé a. E se la wi nèg politik pral sezi.
Opòtinite sa. De sèt opòtinite.
E zen trè byento ap pete nan peyi a. E se la ankò, si te gen dimansyon
dòm nan mitan nèg sa yo, ou wè ke te ka pa peyi a an souf si te gen dimansyon. Zen an melanje! E piske se 2 patat cho ki nan men Fils-Aimé. Kòmandan Samuel la di sa w vle men se yon patat cho. Non li cho anpil.
Sa cho. Pase misye gen zam, li gen nèg avèl. Li gen ekip li. E son danje tou pou kanapevè. Son danje tou pou moun kanapevè. Se yon gwo danje pou kanapevè. Paske otomatikman nèg yo pa vle emet zam. Otomatikman nèg yo pa vle emet zam. Kisa k pral pase? Nèg yo pa pral rete pou yo pot zam bay Erik Prince konsa. Son gwo danje pou kanapevè.
Yo ka lage dwon kanapevè tou. Nèg tak sòt yo ka lage dwon kanapevè. Èske ou konprann?
Ou ka tande yo di ou se gwoup bandi ki la bon y ap lage dwon kanapevè. Sa w tande a la? Sa k ap pase Matisan e li ka pase kanapevè tou. Y ap lage dwon kraze kay moun tou. Bagay la melanje. Efiseme poko konn ki jen pou l atake. Paske ou wè li pran 2. Li manyen 2 nan nèg yo. Men vye mask Miskaden an Hey kole pou mwen Mwen renmen Miskaden nan moman an Bay la melanje E pou misye reziste pou l kanpe fò l manyen dosye sa Bon garanti sa Misye ap jwe sou le tan E sa fè gede yon al sou el met devan Di a nou pa gen nou pa gen anyen pou nou Avèk Miskaden se si se la ba Dosye sa se pa vre dosye sa pa janm pale men e pa vre Mwen konn si w la non. Non m la wi. E sa fè yo gentan met 2 jounalis devan pou yo di a dosye sa e pa vre Muscadin pa gen anyen. E pa vre. Dosye a pale, e diskite, misye gen lòd pou l manyen dosye sa sitou o rapò de BINUH. Sa ki fè Muscadin trè veye tou wi.
Men kòm patat la cho, nan ti jan difisil. E sa fè lòdonans sou Normil Rameau pral yon zouti pou manyen yon pakèt nèg ke nèg yo bezwen manyen nan peyi a. Kesyon zam avèk bal sa ke w wè yo mansyone a. E Normil Rameau, bon, E ou konn sa k, Ban m tou di w sa. Bon, jis avan w avanse, kit Normil Rameau deside vin tande, vin devan jij la, kit li pa vin devan jij la, nèg yo ap avanse. Tande!
Tande! Bon, o, apre, apre le manda de konparisyon. Non, li pa ka pa vini, non. Li pa ka pa vini! Li pa ka pa vini! Apre le manda konparisyon, ki manda k ap vini? Se le manda darè, mon frè. Kman ou pa ka pa vini? Hein?
Manda damne, manda darè, answit. M sispèk, menm sa k te rive Godson Orélus la, se menm bagay la ankò. A, l ap pi rèd.
Sa ap, sa ap pi rèd menm. Paske Normil Rameau gon, gen de opsyon devan l. En, li swa l ale. Li reponn kesyon. E nan reponn kesyon an, m p ap di w sa pou fè, pou fè kè w sote. Anpil chans pou yo tou gen bon. Non, fò n di verite a e mikwo verite. Nou menm nou pa gen moun nou pa di verite. Fò n di bagay lan. Dezyèm opsyon, non men ravo se Non, ban m di 3 opsyon. 1 se ale pote tèt la. 2 se fè kontak nan pi wo nivo a, kontak entènasyonal. pou ta negosye e jere tèt ou. An m di pi wo nivo a wi. Kontak entènasyonal paske bagay la kite nivo fizemi. Li kite nivo nasyonal, li kite nivo gouvènman. E sa k ta dwe premye?
A sa ta dwe premye? E sa k ta dwe premye pou mwen? Paske si misye pa al negosye anlè, de kontak Washington lòt bagay moun ki te mete l DG yo ki te fè gwo kontak pou li ta ka di ba l yon chans. Ba l yon chans pou kite nèg la reponn, kite bagay sa, an n kalme bagay sa, n a gen tan pale de sa ou tande. On 1 an 2 zan pase yo bliyel. Twazyèm nan fòk Normil ap chèche nan moman an on veye ki pa gen ekstradisyon ladanl. M ban nou 3 opsyon e 3 posibilite wi. M pa konn si w dakò Vlad. Twazyèm nan fòk DG ap chèche nan moman an pou l jetel nan on peyi ki pa gen ekstradisyon ladanl. E, mesye. Yon peyi yo pa ka manyen li pou yo voye l bay Ayiti. E kèlkeswa, kèlkeswa opsyon la ki sou tab la, mesye, dosye a pa vanse. Non, l ap avanse.
M byen kontan ou di sa. Kèlkeswa opsyon ki sou tab la, dosye a pa vanse. Jan w vire l la, l ap avanse. Dosye a pa vanse. Sa vle di, misye pral nan sitiyasyon difisil le ou la fason. Lè m di dosye a pa vanse a, se pou 2 moun yo wi. Se di m di w konsa ke dosye a pral kite misye epi l tonbe sou Samuel, li tonbe sou. Enben se la, e lè w gen, e lè w nan sitiyasyon difisil sa.

E sa fè dosye kagoul la, nèg yo trè mal abòde dosye sa. Pase w te ka fè l, mwen gen yon jan w te ka fè l. E sa ki vre a, lè w dirijan fò w djètlemenn, fò w konn kòman fè wi. Pase lopinyon, ou pa jwe avèk sa. E kòman fè a ki melanje bagay, pase o nivo de kominikasyon yo pa konn kòman pou yo jere desizyon ke y ap pran yo. M pa konn si w la. Paske chak desizyon wap pran fòw gade aspè kominikasyonèl de kesyon an. Lopinyon piblik kòman ou pral jere l. Lè desizyon an konnya lap chita. Men lè ou pranl brital, ou kreye fristrasyon, tout gwoup polisye yo fristre nan moman an, genyen trè byento w ka tande mouvman a la manyè de yon fantom 509 eklate la nan peyi a tou. Ou pa janm konnen gen rezistans. Brigadye yo ki deja an sitiyasyon difisil, yo pral fè alyans, yo pral antann yo. Kòmandan Samuel ki deja santi bagay la menase, jan bagay la van vire a, li pap bon pou li.
San konte nèg politik yo, m pral ban nou enfòmasyon nan moman ki trè trè fristre. Jou jodi a M pa konnen ki sa komisè Muscadin a fè kòman l gade dosye sa. Men kite m di komisè la se trè serye bò kote de lentènasyonal de BINUH. E sak fèl depi lè nou te pale de bagay sa nou te diw atansyon nèg yo gen kote yo bezwen rive son kabann ki ap tann ou sonje moun kite nan demisyon wap konnen nèg yo gen yon deblozay menm yo bezwen kreye pase de manyen miskaden nan moman an son veritab patat cho. Patatchou a, lè l tonbe nan men w, li tonbe atè ou souke l sou kote, atansyon, mwen se yon patatchou li ye, L ap toujou cho.
li ta pou l frèt la, l ap pran pil tan. E ate pou Lage l nan bonm dlo, li rete cho pi rèd, li ap pran pil tan. Li fò n siveye lèzeleksyon de mi manda ozetazini damerik. Humm e se pèdi davans wi pou Donald Trump lè eleksyon demi manda nan jiska prezan nou ka di sa wi si anyen pa chanje petèt nan kèlke mwa pa politik la twòp presyon sa posib li pèdi davans wi demokrat yo ap pran bagay la devan lè sa posib e se pou sa moun mouri nan bagay wa ki vin atire konvokasyon dalè ki fèt avan yè de. Henri Roustè nan kongrè a lè demokrat ki te fèl e sa fè misye tap swe konsa ba depite konnen tikèt la jan tap kwen se misye ap kesyon e misye ou rive ou kote sou dosye erik pres an ayiti misye oblije itilize de langaj pou l tounen bagay la epi pou l pa rekonèt Anri Erik Prens ann Ayiti. E pa san rezon. Li di sa pa angaje l non, ameriken yo. E se dosye sa a ki pral melanje bagay la. Ay Fizeme avèk. Misye jwe li di w li pa rekonèt. Poutan nèg sa yo 2 bon patnè nan moman m pale avèk ou la. E se 2 bon patnè ki fè dil ki mete Fizeme kote w wè l ye jodi a la. Gen enfòmasyon m ap ban nou semèn k ap vini. Chajedafè Anri Oustè e Erik Prens 2 bon patnè. 2 bon kolòn e Fils-Aimé jere jwèt la jan pou l jere l la an granmoun Isakrèl la toujou
se dil se bwàs se kòb time is money se sa ameriken an di se lajan l ye wi non men men men m te twouve sa dwòl e sa fè l parèt devan kongrè a m te twouve l dwòl.

Yo ban nou manti. Zafè mesye, lè nou chèf aji byen. Mde jwè di nou sa. Jwè di a, gou gala man chèk ap kepe te nan be ya. Jwè di a msou zen men men. Maron sa nou kal fè. Mde jwè di a, nou sou nou vel mbay la. Tade mvò, tade mvò, nou vel mbay la. Mwen zen kpal pete nan be ya la. Humm. M pa konn sa nèg yo ap fè. M gon zen k pral pete nan peyi a. Ou wè aprè emisyon an mesye m gon zen k pral pete la. Paske gen twòp malfektè nan kesyon jistis la. Gon zen k pral pete nan peyi a. E m trè serye sou sa m di a. Gen de detay m poko ka bay men m trè serye. Fòk Yerson Sanon libere! Nou kriminèl twòp! Fòk Yerson Sanon libere! E nou konnen de kisa m ap pale a la, nèg k ap tande m yo, nou konnen! Pa enève m plis! Pase nou mechan, nou kriminèl anpil! Nou konnen sa nou fè a. Sa fèm doun tou wè jodi a. Mwen konnen, mwen konnen sa wè fè. Hmm. Jodi a, fòk bay sa regle. Pase gen de nèg menm, mesye. Mwen m klè avèk nou, m ban nou mesaj la menm, gen bagay m poko ka di, men m klè avèk nou maten an mesye. Aprè emisyon, gen de bagay, wè jodi a gen bagay k fòk yo klè sou tab la. Fòk Sherson libere, nou kriminèl twòp, nou mechan twòp a peyi a.

Jodia mwen menm m pa konnen. Jodia jou sa boul pou bay la. An pèsòn. Yon derespektan. Disi demen pou lendi na bay lè detay. Jodia.
Mwen se m toujou di nou sa, mesye, n ap fè enjistis, on lè enjistis la vin lakay nou tou, e se sa ke n ap viv jounen jodi a, e sa n ap viv jounen jodi a, n ap fè enjistis la vin lakay nou tou, soutotan ke n ka eseye fè byen, mwen se li pi bon. E pa paske w chèf non ki fè ke w ka fè moun abi. Se pa paske w chèf. Gen moun ki panse se le fèt ke li chèf li fè moun abi, li fè moun sa l vle. Non! Okontrè, lè w se chèf menm se lè sa pou w devlope sajès. Epi, nou, nou, nou, nou, nou, malgre nou gen egzanp ki pase devan nou plizyè fwa, malgre nou gen egzanp ki devan nou la, nou pa janm pran leson de sa. Men depi nou depi nou jwenn opouvwa, nou fè sa nou vle ladan l, nou arete moun nou vle, nou fè moun nou vle. Bon gen nèg k ap arete fanm, gen nèg k ap arete yon nèg la poutèt jis nèg la te gade madanm ni sèlman. Yon nèg la te gade madanm ni sèlman l arete l wi men. Li fè nèg la li fè nèg la abi, li fè moun nan abi wi men. Men non, bon se bagay la ale twò lwen mesye. E jounen jodi a gade gade istwa kounye a, gade tablo ki gen devan nou kounye a pou n wè. Gade tablo ki gen devan nou pou n wè kòman l ye kounye a la. Mwen panse ke l trèzenpòtan. Pase m pa kwè ke nan moman la, bon, mwen m panse ke fòk gen de desizyon ki pran, ki pran nan dosye sa.
De pye fize men nou grenn sou li mesye. Bon son grotès. A wi. Piske nou grenn. Son grotès. La mba menm nan lòt aspè nou tap gade talè a non. Bon sa. E zafè lò nèg pa deside fè peyi. Men kesyon politik la ankò.
Wap tann se lentènasyonal kap baw djòb. Lè entènasyonal ale se li k baw djòb, lap lap mete nenpòt bagay sou tab la pou fè, lap egzije w pou fè yo. Enben, bon yo pale pou fè djòb la. Lap egzije w pou fè yo.
Gon nèg ki te kriye wi. Banm bann wi. Sud da Tigenav. An 1915, Debarkasyon des Américains en Haïti, Okipasyon Amerikèn. Gen nèg ki te refize paske yo tcheke on nèg tankou Doktè Rosalvo Bobo avan. Paske il etè popilè, yo te bezwen fè dil la avèk li pou vin jere bagay la. Paske yo bezwen moun ki popilè, moun ki ka kalme pèp pou yo fè sa y ap fè a. Le doktè a refize kòm bon patriyòt. Sa fè nèg sa yo se de yo pou n pale. Doktè Rosalvo Bobo e ki fè rezistans fas a ameriken pandan tout peryòd la. Ajoute a Chalmay Peral ki kanpe, you gann ki goumen.

E sa wap di la wi. Lè nou pran djòb konsa nan men blan, fò konnen blan an pa zanmi n, se enterè l lap jere. E m te fon emisyon deja nou te eksplike ki sa ki enterè blan an Ayiti. Enben e sa kap pase alek di viziv nan. Wè nan moman an, Fizeme tap pi swete fon akò, fon dil avèk CPT a pou l te kenbe pouvwa.
Bagay map di w la, bagay ki pale depi pratikman yè a. Pase jwèt la cho nan men misye.